Monchè m te byen imajine vre men ou sanble avèk pastè a menn ou sanble a pastè a menn. Mwen tande yon ti kantik nan file la non. Misye mwen kè w kontan menn. Gade jan mwen ala travay la fèt wi. Bay kè w kontan menn. Chawony sa fè m renmen an afè avè nèg serye menn. Lè w voye nèg sa fon travay pou ou, nèg sa li menm li fè travay ou byen. Jan w bezwen l la. Epi m renmen sa. Bon m ba w yon lamen pou sa papa. Paske ou se yon nèg serye menn. Paske m voye w al fè travay la. E m konnen si e ti vakabon te rele lòt moun k ap pran pòz e mache dèyè frè Jòb la se te li. Men li pa t ap fè travay sa konsa menm. Men lè m te chwazi w men anpil moun t ap kritike sa. Men m konnen w ap konn travay la. Sa pitit mwen sa pitit gason m menn m kontan sa anpil. Non m ap ba w l. M ap ba w l.
Humm sa k tonbe men sa k pase men e m gade konnen kounya legliz la full a moun ba vre men nou gen nan motiv anpil moun pou legliz la men
Gentleman Mwen Bay yo amè nan bouch nou Ou pale avè m wi Yo amè nan bouch nou wi
M pa tande Ou pale avè m wi Bay yo amè bay yo amè Jan mwen bay yo la a
Kòman bagay yo amè Jan m wè kè w kontan lè w di m bagay yo amè Non konnen depi w gen Jezi nan lavi w Dedoble chou dim bagay yo la ou dim bagay yo a menm pa kwe sa wap pale avem nan la monche sa w dim la tout moun ke m envite son sel kritik ou kilem te konveti kilem levanjil levanjil sa poum premye paste. Monchè lòm toujou jije moun sou aparans tann sèk ou legliz la ou te gentan konvèti paske depi ou te gentan vin legliz la wap vini chak jou. Men ou konnen bagay pasta son lè pou ta pasta men kesyon moun yap pale la sa se bagay ki gade moun yo monchè Jack lamann ki son gwo evan e gwo e evèk mete w pastè epi yap di w bagay sa e mwen e mwen e mwen e mwen ki ki ki kòmsi ki ba w degre se mwen ki ba w ki ba w nivèl ou. Hum. Pastor ye mwen t met ou Jack la mad ou. Saw di menn? Men koman sa ye menn? M pale avek Jack Salomon li pa dakò. Aah. M pale menm jou mwen m di afe pi a pye lap mouri. Monchè ou gate sanm. Ou sa fè w gate sanm? Paske depi ou te ou te konnen nonm sa son nonm ki enbesil anpil. Nonm sa li pran pòz mache Dèyè pa egzanp mache dèyè frè Jòb pou li menm chak jou yè lè nèg sa ap pale yo se fondatè legliz se yo menm ki mèt legliz se yo yo sesi yo gèlè konnen fondatè legliz la sa vle di se gran nèg yo gran nèg konsa sa vle di yo posede tout bagay yap pase kou malere nèg yo se mal ooh monchè ou gate sanm menm ou gate sanm nan koze sa paske depi ou te dim ou te jwenn avè nènm ki enbesil sa ki rele Robert e ki rele salonmon sa. Ou tap ou tap kraze bagay la nan. Paske se nonm sa kap fè kanpay avèk frè Job kap mache di e Jackman sesi Jackman sela e ti nonm sa yon yon lè pandan m sou plas la ti nonm sa vin manke m dega se pa pou Bondye men m tap bay nonm sa yon sanksyon m tap bay yon sanksyon paske ti nonm sa manke m dega menm sa w di m la menm sa w di m la e prezidan dam lan menm.
Yo voye m anlè pa trap mwen. Ou pale avè mwen, yo voye m anlè pa trap mwen non. Gadon koze mezanmi, kote m pran la? Men, Jack Laman, sa ap fè menm. Monchè, jan m wè a la, m lan cho. Sa fè m lan cho? Daprè sa yo di, m sonje w nan avè madan Basta a, nou t ap negosye pou yon pousantaj. Bon janm wè madan pastè kanpe li pap bon blan yo bon m pran nan cho dedouble ebyen dedouble mèt ale nap fè yon lòt kalkil nap gentan wè poun pale mwen m fè yon lòt kalkil de bagay ebyen dakò pa gen danje tande sèvitè pam ebyen m kontan anpil mwen menm tou m kontan paske wap fè yon travay m kontan ou menm wap fè yon travay kolosal nan zòn nan e sa fè menn nou gen poun rankontre ankò menn bagay yo cho nan menm la tèt mwen cho m pa konn sa poum fè kitem al reflechi apre nan jwenn ankò poun pale tande frè pam dakò pa gen danje.

Kanmenm m pa ka pèdi blan yo. Kanmenm m pa ka pèdi blan yo. Anben, m konn sa m pral fè pase Jackaman li menm, li se yon nèg monchè, vle pa vle, l ap mennen Lamàn nan kay la. Fò Lamàn nan antre nan kay la kanmenm! Vle pa vle, m ap pran blan yo. M ap pran fè kòb la. Pa gen pwoblèm. Dedouble monchè, ou la, w ap fè kòb la. N ap reflechi yon lòt jan pou nou fè lajan.

Mezanmi pas epa mannik vini ansanm avè pitit la madanm ou endispoze sak pase la. Ebyen sèvant ebyen se kontantman paske ou konnen pitit la li te pèdi wè sam vle diw la se kontantman fè sa wè sam vle diw la.
Heyy! Enben m pa janm wè Alam, m wè madanm mwen endispoze. M ap oblije ale avè pitit la lè lè nou disponib. M ap fè nou jwenn li. Iya, Epi sèvant pa gen pwoblèm non. Ok, ou kapab ale avèk li. Epi m ap rejwenn nou. Enben pa gen pwoblèm non. Ok, n ap rejwenn nou pase jan madanm mwen la donk fò m ba li swen. Donk m ap rejwenn nou.

Jezi pitye pitye pitye pitye pitye e sèl Bondye konnen sa kap pase la wi la sèl Bondye konnen sa kap pase la nou konnen Bondye a son Bondye ki gran li son Bondye ki fidèl donk e wi Bondye ap fèl revini wi la.
Frè pa m, sou pou prese kon sa men, ou toujou prese? Sa k gen, sa k gen men frè pa m? Mon chè, ou konnen, mwen ta chache Dina? Wi.
Mwen pa janm wè Dina. ki sa m konnen.
Gen plizyè semèn n ap chache Dina, nou pa janm wè Dina. Men, malgre moun yo, yo te gen pou yo al fiyanse pou Dina, yo pa t konnen si nou t ap chache Dina nenpòt kote. Kounye a, pandan y al fiyanse, epi se nan moman sa a Dina vin parèt. Mèsi Bondye, m kontan nèt wi. Woy, pwoblèm pi rèd wi.
Pandan Dina vini, se lè sa a. Ki bagay? Ou pale avè mwen? Pandan Gina vini frè pam se lè sa pou nou ta selebre wi madan pastè sot tonbe madan pastè endispoze madan pastè pa pale jous ka toujou fè Sa w di mwen?
Ebyen kounya la frè pam se yon bagay mwen chache pou pastè la wi pastè nan pwoblèm wi Ebyen frè pam ale non mezanmi m sezi wi nap pale frè pam oh oh oh oh. Hey se tout bagay sa ki gen la? Mesye! Bon, m ap poze tèt mwen kesyon, èske se pa mannigèt madan pastè pou l pa bay rapò, pou l pa bay, pou l pa al bay rann kont devan lajistis pou bagay Djouna? M te wè bagay Djouna sa a te ka make lanmò Paske yon bagay konsa madan pastè ta fin fè fò m pa ta fò madan pastè pa ta gen san menm epi pou l pa ta tonbe dispoze enben pa gen pwoblèm e pastè te fouye bouch li nan bagay moun twòp paske m chita lakay mwen li vin fè m esplikasyon de bagay pitit li te tande mwen te genyen pou m ba l esplikasyon kounyela pastè kounyela travay li vin ajoute li vin gen travay nan men l kounya madanm li kouche yon kote kounya li gen travay nan men l. Ya demele kòz yo mwen menm. Mwen m pa konn sa fè yo. Pase depi moun anmègde kò yo, yap jwenn apa yo. Mwen menm m ale mwen menm. Mwen m pa rantre nan bagay moun. M ale. Sa byen fè m mal. Madan pastè fè m pèdi blan yo. Li fè m pèdi blan yo. Ya men l tonbe bèbè. Pran m tou pèdi biznis lan tou kraze. E sa k fè m mal senpleman.

Paske madan pastè ap peye konplis nan bagay yo fè. Ki remak ou fè de sa menm frè ou fè sa. Wè, pandan fiyansaj la, m te la. Si m te pale, m t ap kraze fiyansaj la. Ou t ap kraze fiyansaj la? M t ap kraze l. Kòm si ou gen yon enfòmasyon de bòn sous. Depi ou wè m di yon bagay, frè Jòb, se verite. Madan pastè konplis.

Ou menm an tèm de yon moun ki reskonsab, lay fè deklarasyon jis pou yo konnen ke demwazèl la te lakay li sòti. Si yon moun wè l, jis pou yo vin konnen pou yo di l konsa ke yo wè demwazèl la tèl kote. Jan l ap di bagay sa yo ak karaktè byen laje, an tèm de yon sèvant Bondye, yon madan pastè, m gen yon mach a swiv. M kwè! Monchè, sèvitè, sa m ap di ou, Madan pastè e mèt Guy mèsi Bondye paske jou fiansa la sim te pale m tap kraze sèvitè. Men poukisa ou pat pale frè? Bon e m rete m pa pale paske janm wè lap pale a e tout moun ka panse se yon bagay serye epi se pa yon bagay serye sèvitè se yon bagay serye sa w di la se pa yon bagay serye e pou sa jou wè m di w la sèvitè. Mwen
yon sèl ti remak m te fè lè lap pale map swiv li.

Mwen menm pou tèt pa m, m wè nou dwe pran anpil prekosyon pandan n ap lapriyè. Labib di w priye veye. Bon, sèvitè, Labib di w priye veye, men ou menm, fò w fè sajès pa w la tou. Paske, ou ka gen yon legliz a yon moun vini ladan l,

Panse manmi jiska prezan la e nap poze tèt nou kesyon poukisa map fè tout papou sa yo avèk nou men pa enkyete nou ke panse gen bagay se mwenk pou fè yo paske se mwenk renmen fanmi an se mwenk vle nan fanmi an men menm jan anpil moun te konn ap dil petèt rivem nan fanmi sa yo te ka panse se pou jwèt petèt yo te ka ap gade sou aparans nou konnen lèzòm toujou panse sa yo. Men sa pa anpeche ke mwen menm se pat sa m te wè paske kè m te deside se mennaj mwen an m renmen e se li map toujou renmen. Men bon se manmi a plizyè repriz ke nap wè kòman bagay yo ap dewoule mwen menm m pa santi yo fè m plezi. Dèfwa m konn ap panse men gras a Dye jounen jodi an li ban mwen mennaj mwen pou n ap rejwi. Se youn nan rezon ki fè map fè efò tou jis poum kapab ede nou viv plezi kem ta renmen wè nan kè nou chak jou an afanmi. Pandan mwen tal lakay nou an fòk mwen di nou pa deranjew non man fòk mwen di nou m pat twò renmen pozisyon kote nou ye an e sa te vrèman fèm mal men paske poum poum moutre nou ke sa te fèm mal fòk mwen reyaji poum retire nou nan sa men jodia m swete nou souri paske Je di an la, bon, a yon souri nan kè nou pou m ap di nou ke mwen pote yon bagay pou nou. Mwen kè m cho. Ki se yon kle manmi. Yon kle, w ap remèt li avèk manmi. Waww!
Se kle kay sa a mwen achte pou nou, pou nou kapab rete paske m pa t twò renmen pozisyon. lè m gade an. E se sa k fè anpil moun tou ta pral di ke a Black pa t sou yon bagay serye paske lakay moun sa yo li te ka toujou deranje. Men, mwen menm se pa sa m ye. Pase, Nari. Dey ou serye?
Wi. Nari se vwa li pou mwen ke mwen ka lan. Jan w wè m di w la Manmi, sa se kle an, bon, se kay sa m achte pou nou. Jis pou nou ka viv alèz paske kè kontan nou se sa m vle. Mon amour.
Donk m pa wè sa pou m di m kontan m vrèman kontan e map di Bondye mèsi tou malgre tout sak pase antre nou nan relasyon an anpil difikilte Ou stil toujou renmen men mwen tou m stil toujou renmen w map di manman m mèsi tou dèske l te asepte w kite m di l mèsi pito paske se li ki fè m bon manman se yon gran onè pou mwen donk mari m achte kay sa pou ou pou m ba w kle sa ooh jezi mèsi wi senyè m di w mèsi tou pou jan w te mèsi ou te leve m manman gras la desann priyè a monte gras la desann mèsi.
Donk se ak gran onè pou m ba w kle kay sa a epi pou nou di Bondye mèsi tou. Priyè a moute, gras la desann. Lesansyèl se n ap priye chak jou pou li ban nou lasante e vi paske m panse se pa yon dènye jès ke m pral fè, m panse bagay sa yo la pou m retire. Donk bby ou gen gou wi, kay la vrèman bèl. Bon, m panse Finalman fok nou pase baka montre nou deyo kay lan selman fok nou al we andan kay lan. Li ta lap byen bon wi men ou konnen nou pap nou pap nou pap twò rete paske fòm al aranje kèk bagay a manmim jis pou nou ka pou nou ka vini nan kay lan tou sa. Bon anfèt nan se la koulye a la se chwa a nou menm bon map map map kreye tan poum vin wè nou nan tou sa. Lap yon plezi. Dako.
Nap nap antre. Nap antre.

Papi, ou konnen m santi m choke anpil. Men pou m byen di w tou, manman m fwe kò l twò fon tou.
Ti gason m, pandan w ap di m sa la, dlo anvi koule nan je m. Paske m gen plizyè, plizyè moun ki te vin la, sèvitè, sèvant. ki te vin kote m la, ki te pote de mesaj pou mwen e de sa k ap pase. E m sonje m pale avèk manman w, wè sa m vle di w la. Donk, m pa wè kòman m te kapab, m pa wè kòman m te kapab pale de sa. Paske lè mesaj yo vin jwenn mwen, mwen wè yo, tout sa moun yo di a. Lèw fin dim yo, yo reflete nan lavi mwen wè yo. Men mwen menm, m pat pote atansyon de jan sitiyasyon sa te kapab rive manman w lan. Donk mwen menm, m pap baw manti, se pa choke m choke ankò. Ou menm ou dwe choke antanke pastè. Donk sak rive a la se paske m pat pote. Atansyon avèk sa ki fè l rive nan moman an. Paske m te sipoze, m te sipoze pran men m. Paske sè, gon sèvitè ki te vin la, gen yon sèvant ki te vin la ki te pote mesaj sa. Mesaj, mesaj sa yo ban mwen. Men nan moman l te pote yo a, donk e, m pa di m pa t fè ka non. Antanke, antanke pastè, m te sipoze pran tan m. M pa t gen tan pou mwen te pran jenou m, fè jèn, lapriyè. M te tou, m te, m te toujou mete nan tèt mwen, sa yo, sa yo t ap reve. Men sèl bagay, sa w ank reve a la, li gen yon rezon ki pèmèt li rive. Sof ke, nou bezwen, e, lapriyè. Pou nou lapriyè, donk m panse, Bondye s on Bondye, yon Bondye ki, yon Bondye damou, yon Bondye ki rich avèk lanmou, m panse ke l ap fè manman w gras. Se sa wi, ou kapab fè.

Bèl kouche a la flazo menm ki mouri. Humm fòm diw byen gen bagay ki rive fòk li rive pou kapab pou kapab pran egzanp paske sa wè ki rive manmanw la fòl te rive manmanw paske Gen bagay si Bondye pa lèsel rive nan laviw ou pap janm konprann kiyès ou ye. Gen bagay fò yo rive nan lavi e pou kapab pran menw. Gen bagay lèl parèt anfas ou tou pou konn kòman ou menm pèsonèl wap konsevwal kòman pou kanpe anfas li. Se sa wi.
M sonje m chita avèk madan pastè, m ap pale ansanm avèk madan pastè, e tout sa m di l, li pran m, li ban m yon lòt pawòl. Fò m di w byen, sa se konplo èdmi an. Li vle di èdmi an, lè l pa kapab jwenn moun ki fò a, Itilize fèb la.
Apre sa, fèmen pòt la pou bri yo.
Se te sèvis sa m te gen pou m rann nou. Koulye a, m panse se mwen k lakay nou, se pa nou ki lakay mwen. Se tou, m kantite bagay m te oblije achte m etan m te nan misyon an, m nan ann ajanm. Se yon gwo sakrifis.

Ou pa wè mwen menm. Sa sifi. Nap sèlman priye ke gras Bondye toujou nan nou, beni fanmi an, beni bèl madanm sa mwen li a. Paske nan katiye a, nan di riyèl sa, se mwen menm ki te plis. Non, pa wap bezwen menm panse a sa ankò. Se moman an ou panse. Si nou ta santi nou bouke, fè ti chita, se mwen menm ki lakay nou pou nou. Nou pa nan kay la. Nap chita la. Oh m paka pa chita nan oh jezi m pat janm chita o tab non bondye. Waw sak ta di sa jodia poum ta nan bèl kay sa. La bib di sa manmi. Bondye konn tout bagay. Yon tan pou chak bagay. E m kwè si w te ap goumen pou te fè edikasyon timoun yo, edikasyon bèl madanm sa a, m panse jodi an si m ka di m gen yon mennaj, m ap fyè de li pou pasyans li dèfwa malgre tout difikilte nou rankontre, anpil efò pou nou pa ta ansanm men Dye swa louwe ke nou ansanm kanmenm. Mèsi wi Jezi!

Misye petèt m pa konnen yon frè Jon ki te rankontre avm nan yon studio epi li di blag misye di tout bagay ok m te dil map fè egzanp lan men m swete ke yon jou si moun sa yo lè yo ta wèm yo ap di ah bon ou fè ou fè efò ke nou pat panse ke ou tap fè. Mwen kontan sa e mwen kontan sa map toujou priye map toujou priye.

M sonje m t ap pale avèk madan pastè la, m chita sou tab la la m ap pale avèk madan pastè. Madan pastè li, se lòt pawòl l ap ban mwen. E m pale, m pale anpil, m pale anpil, m di madan pastè m bezwen pran men l. Tout sa m di l, se lòt pawòl l ap ban mwen. Fò sa yo te ka rive. Fò sa yo te ka rive. Sa k fè fò e volontè Bondye nou pa ka fanyen nan ka sa yo. Tout sa wap tout sa wap fè t gon rezon. Menm si ou menm si mwen menm m pa konn rezon an men Bondye li menm li konn rezon an ki fè l kite sa rive. Konprann? Sof ke jan ke ou wè m jwe la nou pral nou pral lapriyè pou li e Bondye ap leve l e m panse e m kwè

Bon mesye. Sof ke mwen kite sa e m kwè Bondye li menm lap aji. Ok pitit mwen nou pa bezwen kriye Bondye ap mete manman nou kanpe sou pye nou tande. Nou pa bezwen kriye fè kè nou kontan ok papa nou la bò kote nou e Bondye li menm e lap mete manman nou kanpe tande.

lakay la pou dènyeman. Donk e m te di fòk fon ti pale avèk ou. M pa konn si w chonje sa non. Mwen chonje sa pou m byen kontan sa tou bon dèske ou chwazi rele m pou fè ti pale ansanm avè m. Monchè ban m di w yon bagay big.
Ou pa kenbe sa kòm yon èdmi. Ban m di w yon bagay big. Ou konnen mwen antanke pastè epi tou ou konnen mwen renmen w anpil. Ou konnen w se yon frè m renmen m apresye anpil. Ou konn sa trè byen. Donk e men sa k pase. Ou konnen bagay ki te pase lòt bò a, donk de madanm mwen an, donk mwen te yon ti jan deranje, lè m di w deranje, donk m konnen madanm nan ou ka gon ti pwoblèm avèk li pou reyaksyon li, pou sa ke l ap fè ki pa bon, e s on bagay ki nòmal tou, paske antanke kretyen, si moun ap fè yon bagay ki pa bon. Se nòmal pou egzòte l, pou pale avèk li, pou fè l konprann kòman levanjil la ye. Paske se pa tout moun ki rive konprann levanjil. Men ou menm Bondye fè w gras, Bondye fè w gras, li ba w je pou konprann, li ba w je espirityèl pou konprann yon seri de bagay. Bon se rezon sa ki te pèmèt m te sipoze chèche wè w. Se fot de tan ki fè ke m pa t chache wè w pou mwen te pale sou sèks ansanm avèk ou. Paske nou menm antanke kretyen, nou pa oblije gen sa ki rele ipokrizi lakay nou. Ilèvre ke anndan legliz yo se anndan legliz yo k chaje ipokrizi, men nou menm, nou sipoze fè le kontrè de sa moun chèche antann nou. Nou sipoze antann nou, ke vle di, pou nou pa fè lòt moun k ap gade nou mal, paske nou se de òm de Dye, de. sèvitè de Dye. Bon, donk e, e,
pastè fòk mwen di w byen, e pa paske mwen gen pwoblèm asma ke mwen ap pastè. M konn sa, m konn sa, m konn sa. Mwen gen pwoblèm ansanm ake sa l ap fè, ansanm ake sa l ap fè yo pase, ou konnen ke, fòk mwen di w byen, e, fò wè majorite bagay k ap pase anndan sektè evanjelik la la, Se anndan legliz dirèk wap wè moun ki bay plis kote wap tande yap pale de pastè, manman pastè, komite, dyak. Kounye a la si ke mwen te gen yon gwoup de priyè mwen tap dirije e Bondye te vin revele li jis pou jwenn yon moun pou ki gide nou, pou ki ban nou direksyon kote pou n al ansanm ak yo travay sa. Si mwen sa a vin fèt, ou menm, Bondye, vin voye w sou wout nou pou w dirije pèp sa a, bon w gen volonte pou w fè travay la. E nou menm nou t ap kouri tou jis pou nou te preche yon levanjil solid, levanjil sove, san ipokrizi, san magouy. Men, lè m ap gade reyaksyon bon pastè, m wè yo pa tèlman fin fè sans. M di bon mwen menm fòk mwen ta fè. Kèk ti kout je, mwen kòmanse ap ye pi jis lè w te wè sa a pase a. M te ka di egzanp, Mwen menm, konsyans mwen repwoche m, m wè m pa t dwe fè l konsa. Men alafen, m met ajou m mande Bondye padon, mwen di, Bon, an tèm de yon kretyen, lè m ap analize m, pase mwen menm nenpòt erè m fè, Avanm jwenn yon moun relem m tou pran poum repanti de sam fè a poum wè sak la pa nan plas li men pandan setan jounen jodi a ou jis jwenn moun relem la a kounya m vin konprann ke ou pa gen anyen sou kèw pou mwen men sèke legliz la ka lage kounya epi ou pase m baw lamen m anbrase w pandan setan ke si legliz la ta lage lè w gade wap pase yon kote wap chwazi moun pou bay lamen epi la a andan legliz la la a m wè la pa fè sans. M son bèje donk se nòmal paske ou wè pandan map pale avèk ou la jiskaprezan madan pastè poko anfòm jiskaprezan donk si lopital li nan gwo lopital bagay sa yo sof ke m konnen tout sak fèt gon rezon Bondye ap fèl gras kanmenm paske paske sa ou wè k fèt la li ta sipoze fèt Wa sa mèt la, men m konnen Bondye ap fè gras. Donk se yon leson, sa se yon leson donk e madan pastè e apran wa sa mèt la. Donk e paske Bondye pa ta Bondye pa ta renmen l pèdi. Ou konnen tout sa Bondye renmen, li pap dakò l pèdi. Donk e Bondye ka toujou frete w, wa sa mèt la, men l pap livre w, li pap livre w bay mechan an, wa sa mèt la, pou w kapab repanti.